Medam mesye bonjour bonswa tou depan de lè ke nou antre lakay nou an e nou sou tele oseyan medya pa n nan medya k la pou fòme n ak enfòme n de sa kap pase nan peyi a tankou nou wèl nou twouve nou nan brakayiman e nan dat 14 out la bon nou konnen 14 out kisa ke l vle di nan listwa de peyi dayiti 13 14 out ebyen se te dat ke seremoni brakayiman. ta pral òganize ki te prezide pa Boukman, yon prèt vodou. Donk tankou n ap gade l la, se kèk ti amenajman ki fèt nan zòn nan. Sa a fòk mwen di nou se kèk patikilye ki fè yo. Pa menm la non, pa menm nan espas la egzakteman ke seremoni an te dewoule men se pi devan kote ke yo erije estati E Boukman, tankou n ap gade l, se la yo erije stati a. E men, nou pral genyen pou n al fè nou fè yon kout vizit nan espas kote seremoni an te fèt la. E seremoni ki ta pral pèmèt ke nou te pran konsyans, ki ta pral pèmèt ke nou te di. E ase ase nou pa bèt ankò se moun nou ye donk nou gen dwa poun viv tankou tout moun nou gen dwa e libète tankou tout moun enben e moman an rive poun kase chèn esklavaj la donk se konsa sa te ye e tankou map montre nou la. E se konsa espas la ye. E la nou fè yon tranzisyon pou n al desann nan espas kote seremoni an li menm li te fèt la. Fòk mwen di nou se yon espas ki vrèman neglije. Se yon espas ki vrèman neglije pa leta ayisyen. Leta ayisyen pa janm fè anyen pou espas la. Etandone ke nou konnen espas sa se yonn nan pi gwo espas. Youn nan pi gwo sit istorik ki gen nan peyi a ki ta dwe priyorize, leta ta dwe mete an premye medam mesye. Donk sa se yon ti ekstrè nan videyo a pou n kapab gen yon ide de espas la e nou pral gen pou n fè yon ti pale ansanm avèk responsab espas la e de la l ap gen pou l ban nou plis detay. de sit la ki se Bra Kayiman. Epi tousuit apre n fin gade sa, mwen pral ban nou yon ti ekstrè pou n gen yon ide kòman wout ki mennen nou nan espas sa ye. Se jis pou m di nou kòman ke nou gen yon leta ki mafouben. Bonswa sitwayen, se yon plezi pou n kapab isi a, Bwa Kayiman, ansanm avèk ou. Etan done ou se yon responsab isit la, èske ou kapab fon ti pale nou de ou, di kiyès ke ou ye, depi kilè ou responsab isit la e ki sa ki fèt anndan isit la? Bon, mwen menm mwen se Samy Jean Raymond, M se pitit Zaza. Zaza se sitwayen ki te pran responsablite an chaj pou òganize sit sa ki vin rann jodi a li jan w wè l la. Se te yon espas abandone, se te yon teren kote yo te ka jwenn tout. tip de animal ki mare la, tout sa moun yo ka gade, e jete fatra, menm fè bezwen nan espas la. Touswit apre n fin tande pawòl responsab la, e la nou e sou rantre prensipal la, e sou wout Mòn Wouj la, donk nou wè bèl antre a, se la ke n deja ap rantre, nou sou wout pou n kapab monte Bwa Kayiman an, donk yon wout ki ta dwe asfalte, ou di mwens adòkine, m pa konnen kòman ou ta dwe fè li. An kèlke sòt, men s on wout ki te dwe byen fèt, donk se pa nan kondisyon pousyè sa a pou yon moun ta dwe ap monte nan sit sa a ki se yonn nan pi gwo sit ke n ta dwe mete an premye nan sit istorik e mistik ke nou genyen nan peyi Dayiti. Medam, Mesye, an n viv kòman sa ye.